Bondye beni nou e nou salye tout zanmi nou yo. E nan lè sa e, ki pral tande sa nou sere pou ou. Nou gen lontan ke nou pa fè ti dyalòg ansanm avè ou. Jodi a e se yon plezi li ye pou nou pase sou chanèl la pou nou kapab pwofite salye ou. E aswè a ou ap ouvè bib nou ansanm avèk nou. Se nan Matye, chapit 9, e n ap fè yon kout lèkti pou ou, se nan vèsè 12 ak kontinye. Matye chapit 9, e n ap li pou ou le vèsè 12 ak kontinye. Ou kapab mete atansyon kote ke nou pral li ansanm avèk ou. E nou swete Bondye beni chak moun k ap tande nou la. Men sa li di, Matye chapit 9, vèsè 12, Si yon moun an sante, li pa bezwen doktè. Se moun malad ki bezwen doktè. Tande byen, e nou vle fè w konprann byen e de sa Labib di a pou w kapab konprann avèk atansyon. Pafwa, gen de pafwa yon moun li, li pa konprann sa l li a. Si chak fwa a chak fwa ke nou pase sou chanèl la nou toujou di moun nan konsa li enpòtan pou li yon sèl bagay pou konprann sa ke ou li a. E kote ke Jezikri ap pale li di konsa se moun ki malad ki bezwen doktè men yon moun ki an sante pa bezwen doktè. Ki sa pawòl sa a vle di? Ki sa parabòl sa a vle di? Men egzakteman, dirèkteman, men sa Kris la vle fè w santi. Kris la vle fè nou santi se moun ki nan pwoblèm, se moun ki nan difikilte ki nesesite Lapriyè ki nesesite Kris la. Ebyen, se moun ki nan tout zak malonèt se yo menm ki bezwen doktè. Ki doktè l ye? Se moun ki nan tout zak malonèt ki pa bon ki bezwen pawòl Bondye a. Egzanp, Gen de pafwa yon moun ap preche yon moun levanjil, sa moun nan fè? Moun nan pran yon lòt moun deja Ki gen tan nan lòt asanble, se li menm lap preche levanjil. Non, ou poko sou travay. Travay ki vrèman enpòtan an, menm jan Jezikri di a, se li menm nou dwe fè. Se moun ki poko tande pawòl la menm ki bezwen levanjil. Se moun ki malad ki bezwen doktè. Men yon moun ki an sante, li pa bezwen doktè. Yon moun ki tande pawòl la deja, ou pa bezwen ap tue tèt ou dèyè l. Men nou dwe preche tout moun. ki poko tande pawòl la. Egzanp, kot ekri sa di konsa, se moun ki malad ki bezwen doktè. Ebyen, se moun ki anndan tanp Bondye a, moun k ap adore Seyè a, anpil moun ki anndan tanp lan ki malad, se moun sa yo ki bezwen doktè. Egzanp, ou ka wè gen de moun ki anndan legliz la, anndan tanp lan, pa bliye legliz la se nou k legliz la, ou ka wè gen moun ki anndan tanp lan, se vre, Men yon sèl bagay, Yo chaje avèk peche. Moun sa yo, se yo menm nou dwe pran ka yo anndan legliz la. Tout moun sa yo ki malad anndan legliz la, tout moun sa yo ki gen ògèy sou kè yo anndan legliz la, tout moun sa yo k ap kritike moun anndan legliz la, tout moun k ap pale moun mal anndan legliz la, se moun sa yo nou dwe pase lakay yo, se moun sa yo nou dwe vizite, se moun sa yo nou dwe lapriyè pou yo, se moun sa yo nou dwe ankadre paske se moun sa yo ki nan tout zak malonèt. Men nap gade kounyeya, nou wè pastè yo pa fè sa, men pastè yo plis ankadre avèk moun ki bay lajan, moun kap peye ladim. Non, se pa sa k enpòtan frè m ak sè m yo. Menm jan Kris la pale, Kris la te sou tè a, se moun ki malad, Kris la li menm li tap chache. Se moun ki pe chadò kisa tap chache ebyen mwen menm ansanm avèk ou jodia nou dwe fèl menm jan tout moun ki nan tout zak malonèt kap sèvi Bondye nou dwe ankadre yo nou dwe mete yo nan limyè nou dwe preche yo pafwa pastè a konn di moun sa yo se pe chadò yo ye li pa nan sèk yo moun sa yo se adiltè yo ye li pa nan sèk yo moun sa yo se fònikasyon yo ye li pa nan sèk yo non. Nou pa dwe aji konsa. Okontrè, lidè nou ye, nou dwe ankadre tout moun ki anndan tanp lan. Tout moun ki nan zak malonèt, nou dwe ankadre yo. Pafwa, gen bagay moun nan fè, li pa konprann sa l fè a. Pafwa, gen bagay moun nan di, li pa konn sa l di a. Men nou menm jodi a, nou dwe ankadre yo. Nou menm pastè yo, evanjelis yo, predikatè yo, nou dwe ankadre yo. Nou dwe bay moun sa yo tout valè yo. Nou pa dwe mete yo chita yon kote pou kont yo. Dèske nou konn yo, nou konnen moun sa yo, y ap viv nan peche. Nou pa dwe mete yo yon kote apa pou kont yo. Nou dwe ankadre yo. Nou dwe ba yo valè yo. Nou dwe fè yo gen plis konfyans nan levanjil la. Pafwa, ou ka wè gen yon moun kite yon asanble, l al mache nan yon lòt asanble. Se pa fòt li. Se jan ankadreman an ye nan asanble kote li a. Ebyen, se poutèt sa, nou menm, pastè yo, nou menm, lidè yo, k ap agrandi kounye a, nou dwe ankadre tout moun sa yo, epi Bondye li menm l ap beni nou. Se bèl bagay li ye, lè w ankadre tout moun ki gen ògèy sou kè yo, tout moun k ap pale yon lòt mal anndan tanp lan. Nou dwe ankadre moun sa yo. Lè nou ankadre yo, Bondye kontan! Nou pa dwe ba yo do. Dèske nou konnen entèl se yon fònikasyonye, nou pa dwe ba l do. Nou dwe antre lakay li. Nou dwe chita ansanm avèk li. Nou dwe pale ansanm avèk li. L ap tande nou de sa n ap pale la, epi l ap soti nan sal li a. Men, lè nou bay moun nan do, moun nan kounye a, li menm li vin pa gen konfyans ankò, li vin santi l dekouraje paske l pa gen yon moun k ap sipòte l. Men lè nou sipòte l, nou esplike l ki sa k peche a, nou esplike l ki sa k ògèy la, moun sa a li vin gen plis lafwa kounye a pou l sèvi Bondye. Paske l te malad, se doktè nou ye pou yo, nou sipoze ba yo medikaman, nou sipoze ankadre yo, frè m ak sè m yo. Men sa l di ankò nan vèsè 13 la, Ale non, chache konprann sans pawòl sa yo ki nan liv la. Mwen, mwen vle pou nou gen kè sansib. Mwen vle, mwen. Mwen pa vle Mwen pa bezwen bèt napo fri pou touye pou mwen yo paske mwen pa Bondye menm moun kap fè sa ki mal yo tande wi Jezikri di li pa Bondye nou je avèk moun kap fè sa ki mal yo se pa sa ki fèl plezi lè nap touye bèt ofri ba li sa ki fè Bondye plezi a Se lè nou rekonèt sa nou fè devan L ki pa bon. Se lè nou rekonèt nou se yon pechè. Se lè nou rekonèt nou pa bon devan L. Se sa a ki fè Bondye plezi. Se sa a Li menm Li ankadre. Ebyen, Li fè nou santi, pou nou kapab pran sans pawòl la, pou nou kapab konprann byen de sa L di a e de kisa L ap pale, frè m ak sè m yo. Ebyen, se poutèt sa, mwen menm ansanm avèk ou, nou dwe li. Si nou, si nou li yon vèsè, nou dwe konprann de ki sa vèsè a pale e nou dwe pran sans li. Pafwa, ou kapab fè jounen an, ou li yon chapit, oubyen ou bon, gen moun ki kapab di li li yon liv, men yon sèl bagay, li pa konprann anyen ladan l. Men frè m ak sè m yo, n ap di w, pito ou li de vèsè, men yon sèl bagay, ou konprann de sa w li a e ou konprann Tèks sa a byen. Ebyen, men sa l di ankò, lè nou gade nan vèsè 14 la. Nou pral tande byen wi, ki sa l di. Li di konsa, Disip Jan Batis yo pwoche bò kote Jezi, yo di l konsa, Nou menm ak Farizyen yo k ap fè jèn, men poukisa ou pa fè jèn tou? Tande! Nou konnen kesyon de jèn nan, e tout moun konn sa k rele jèn, men nou pral ban yon ti eksplikasyon jodi a de jèn. Pafwa, gen moun yo panse lè l fè jèn nan, se lè l fè nenpòt kale, l ap lapriyè, bagay sa yo, oubyen l al nan montaj, bagay sa yo l ap fè jèn. Men nou pral ba ou vrèman jèn ke Kris la li menm li bezwen nan men nou an. Li enpòtan se vre pou w anndan chanm ou pou w ap lapriyè, men yon sèl bagay, nou pral ba ou vrèman enpòtans jèn ke Kris la bezwen nan men chak moun k ap sèvi Bondye. Tande byen! Jezikri reponn yo, Èske yon zanmi yon nonm k ap marye kapab nan lapenn tout tan? Nonm k ap marye a ak yo? Non, pa vre, men, lè a va rive pou l nan mitan nou ankò. Se lè sa a y a fè jèn. Pèsonn pa pyese yon vye rad ak yon moso nan rad nèf la, lè sa a, li chire pi mal. Tande byen, li chire pi mal. Sa vle di, nan Farizyen yo ki t ap travay pandan ke Kris la li menm li te sou tè a, pandan Kris la li menm li t ap preche bon nouvèl Papa a. Pa bliye, Farizyen sa yo, ki te la ki tap swiv Kris la, moun sa yo vre, yo pat janm nan kondisyon an jan Kris la te bezwen l lan. M te kapab di w, Farizyen sa yo, se de ipokrit ke yo te ye. Yo moutre Kris la ke yo ansanm avèk li, men yon sèl bagay, yo pat ansanm avèk Kris la vre. Se sa k fè Kris la li menm li vin pale an parabòl sa a, li di w konsa, Èske yon moun kap marye ka nan lapenn tout tan? M panse ke yon moun k ap marye pa dwe nan lapenn. E èske m ka pran yon vye rad epi m pran yon moso nan yon rad nèf pou m al pise? Sa fè m santi rad la ap chire pi plis. Ebyen, sa fè nou santi moun ki t ap suiv Farizyen yo, moun sa yo y ap vin pi mal pase Farizyen yo. Nou dwe pran prekosyon avèk moun sa yo, avèk fo pwofèt sa yo, frè m ak sè m yo. N ap kontinye toujou. Pèsonn, oke, m te li l pou ou. Vèsè 17 la. Konsa, konsa tou, yo pa mete diven ki fèt nan vye veso fèt an po. Si ou fè gen pou l gen koulè atè epi pèdi veso yo. Veso a, po a ki fèk fèt nou. Konsa, diven an ki nan veso a, po yo byen konsève l. Konsa, diven ki nan veso a Po a dwe byen konsève l. Nou dwe mete l nan yon veso ki pwòp. Sa fè nou santi, nou menm kretyen, nou dwe pwòp. Dakò? Nou dwe pwòp menm jan Kris la pale a, nou pa ka pran yon diven pou nou mete l nan yon veso ki sal, nou dwe mete l nan yon veso ki pwòp, ebyen nou menm kretyen, nou dwe pwòp. Nou dwe menm jan avèk Kris la. Menm si nou konnen w pa ka, men yon sèl bagay, nou ka fè yon efò, frè m ak sè m yo, pou nou kapab menm jan avèk Kris la. Dabò nou konnen nou fèt avèk peche nou nan kè nou, yon sèl bagay, men n ap fè efò pou nou kapab jwenn yon lòt dimansyon nan levanjil la. Frè m ak sè m yo, n ap kontinye pou ou. Lè nou fè yon kout pye nan vèsè 20 an, tande byen! Nou bezw nan pale de moun ki malad ki bezwen doktè, lè nou fè yon koupe nan vèsè 20 an men sa li di toujou nan Matye, Lè sa yon fanm ki te malad pwoche dèyè Jezikri. Li te gen pèdisyon depi douzan. Li manyen li manyen rebò rad Jezi. Paske li t ap di nan kè l, Si m ka manyen rad la li sèlman, m ap geri. Tande byen, sa vle di, lè yon moun malad, se egzakteman chache doktè pou li. La, nou wè dam nan, se t yon dam, misye kapab di w, ki te jwenn anpil mepriz. Menm jan pandan fi a t ap kriye, Fi Jairus la, li tap kriye, li te la, li te lave pye Jezikri avèk dlo nan zye li. Tande byen wi, li lave pye Jezi avèk dlo nan zye li. Pandan ke l lave pye Jezi avèk dlo nan zye l, epi, li menm ankò, li menm ankò, avèk cheve l, li cheche pye a. Gen moun ki tap di konsa, Fi sa, si Jezikri te konn kiyès li te ye, li pa tap kite l manyen. Men, Jezikri li menm, li konnen tout sa ki t ap pase nan kè lèzòm. Jezikri te di konsa, Poukisa n ap panse mal konsa de fi a? E sa k fè l di, Se moun ki malad ki bezwen doktè. Ebyen, nou wè, tout sa k t ap pase nan kè lòm, Jezikri gentan konnen l. Se sa k fè, pandan Batime t ap kriye, li t ap di, Jezi, Pitit David la, di yon mo pou mwen, gen anpil moun ki t ap bare Jezikri, Gen anpil moun ki tap bare Batime pou l pat repete mo sa ankò paske l te konnen kanmenm depi l depi Jezikri manyen l lap jwenn gerizon zye yo ap ouvè. Ebyen, pandan ke Farizyen yo te di konsa, Pa deranje Mèt la, Mèt la deja sou wout li, epi se lè sa Jezikri gade dèyè. Li gade, epi l tounen, li mande Batime kisa l bezwen Batime di, Mèt, mwen vle wè. Ebyen Jezi te di l, Pa gen pwoblèm non, w ap wè. Jezi pran men l, li pase nan zye Batime, epi Batime wè. Sa vle di, se jan de moun sa yo ke nou bezwen. Se jan de moun ki malad sa yo, ki gen anpil pwoblèm, anpil difikilte, nou dwe ankadre yo anndan tanp Bondye a. Nou dwe ba yo tout valè yo, nou pa dwe meprize yo, nou pa dwe mete yo deyò. Ebyen se menm jan an, doktè te di fi a konsa, Pa gen lavi pou li ankò. Ebyen, fi a santi l dekouraje, men malerezman, fi a tande gen yon nèg ki yo rele Jezikri de Nazarèt, fi a di, bon, mwen menm mwen tande ap pale de Jezikri, mwen bezwen wè Kris la. Men n ap di w sa, kounye a, ou pa bezwen ni wè Kris la pou w geri, sèlman ou bezwen kwè nan pawòl la. Tande wi, gen moun ki panse. Pou l jwenn yon lapriyè oubyen pou l beni nan priyè a, se pou moun nan la ansanm avèk li oubyen pou l beni yn bagay sa ou non. Frè m ak sè m yo, vrèman sa ki enpòtan, kèlkenswa kote w ye, ou mande yon lapriyè, w ap geri, sèlman ou kwè nan demand priyè ke w fè a avèk Dye. Egzanp, mwen menm, ou kapab fè yon demand priyè ansanm avèk mwen pou m priye pou ou. M pral priye pou ou, men yon sèl bagay ou menm fòk ou dakò, fòk ou nan kondisyon e fò w kwè nan sa ke m pral di a. Sa vle di, mwen menm mwen pa bezwen bò kote w pou geri non, se sofman ou bezwen kwè nan priyè a epi pa gen anyen ankò frè m ak sè m yo. Ebyen se konsa, Fi a li menm li te fè anpil efò. Li te touche ke wòb Jezikri, epi Kris, Jezikri di, Gen yon moun ki manyen m la a. Sentespri a soti nan Kris la, l ale sou dam nan. Frè m ak sè m yo, ou wè lafwa? Se yon bon bagay li ye. Si w pa gen lafwa nan Dye, ou pa gen anyen. Si w pa gen konfyans nan Bondye, se kòmsi w ap lave men siye atè. Nou menm kretyen, nou dwe gen lafwa, nou dwe gen konfyans nan Bondye. Ebyen se la nou wè kòman fi a li menm li jwenn gerizon ebyen zanmim yo tande byen doktè te di fi a konsa li pa gen lavi ankò pou li li te pase 12 ans avèk maladi a li pat kapab jwenn gerizon men yon sèl bagay dènye jou a li te jwenn gerizon nan men Kris la ebyen se moun sa yo ke nou bezwen pafwa gen yon moun ki anndan tanp lan moun nan gen pwoblèm difikilte men li pa jwenn moun ki ankadrel. Men an verite, si nou fè l jan Kris la di a, ebyen mwen menm ansanm avèk ou, nou deja sove, nou deja gen gerizon. Men pafwa n ap gade anndan legliz la, nou wè moun, pafwa pastè yo fè akolad, moun yo bay lanmen, se moun ki peye ladim, se moun k ap bay bèl ofrann anndan tanp lan, se avèk moun sa yo ankadre, se avèk de boujwa moun sa yo ankadre anndan tanp lan. Malere pès se pa ka pase devan pou chante, se grannèg ki chante. Men nap di w sa, se pa sa ki enpòtan, se moun ki malad yo pou nou chache anndan tanp lan, se moun ki chaje avèk pwoblèm yo, se yo menm ki nesesè anndan tanp lan pou Seyè a. Moun ki nan konprann sa Labib la di deja, nou pa bezwen al preche yo. An nou pran moun ki poko konprann pawòl la, an nou pran moun kap viv nan peche yo, an nou pran moun kap viv nan ipokrizi yo, an nou pran moun kap pale moun mal yo, an nou etire yo nan sitiyasyon ke yo ye a, an nou ankadre yo. Se moun sa yo ke nou bezwen. Ebyen frèm ak sèm yo, an nou fèl konsa e Bondye li menm li kapab beni nou. Tande byen, Jezi vire tèt li, li wè fanm nan, li dil konsa, Pran kouraj ma fi, konfyans ou nan Bondye ki geri ou. Ebyen se menm jan an, lè wap priye avèk yon maladi, si maladi a li menm li pa disponib, li pa dispoze kwè nan pawòl ke ou pral di a, ebyen kòmsi lave mesye a atè, maladi a dwe kwè nan sa ke ou pral di a, epi se la lap geri, se la Bondye li menm lap beni n epi tout pwoblèm rezoud. Tande byen, Jezi di fi a, se se konfyans li ki geri l nan Bondye, tande byen wi, se konfyans li ki geri l, sa vle di menm jan yap priye pou ou a, ebyen ou menm tou se konfyans ou, kap geriw nan levanjil la frèm ak sèm yo ebyen li vrèman enpòtan frèm ak sèm yo fòk nou toujou kenbe fèm nan levanjil epi ankò nou fè yon kout pye pou pi ba toujou nan vèsè 23 lè jezi vire li rive kay chèf la li wè mizisyen yo ki tap pare pou antèman ansanm ak yon foul moun anpil bri jezi di yo Tout moun soti. Tifi a pa mouri, se dòmi l ap dòmi. N tande byen? Lè Jezikri rive, li wè kote ke y ap prepare antèman an, pou y al antere fi a, e mo sa a, m sonje yon lè, lè m te Ayiti, bon, moun yo konn ap di Jezikri te di fi a, Tanita Kumi, bagay sa yo, men se pa t sa. Ebyen Jezikri di moun yo, fi a se pa dòmi, se pa mouri l mouri, se dòmi l ap dòmi. Nou pral wè kisa mesye yo kon, kisa mesye yo di. Tout moun soti. Yo, tout moun soti, se vre Jezikri se dòmi l ap dòmi, yo pran pase l nan betiz. Tande, foul moun yo pran pase Jezikri nan betiz, paske fi a mouri vre, yo di se dò, Jezikri di se dòmi l ap dòmi. Sa vle di nou wè kritik la, sa vle di se depi lontan te gen yon kritik. Men, Jezikri li menm, li konnen kiyès li ye e l konn ki travay ke l ap fè. Frè m ak sè m yo, pafwa ou ka rive yon kote, ou di, w ap pri avèk yon maladi, ou di maladi a, onon de Jezi, maladi a geri, ou wè gen moun ki kapab tonbe ri. Egzanp, ou ka di, e gen tèl moun la a ki gen tèl maladi, pase devan. Gen moun ki kapab tonbe ri, y ap pase w nan jwèt. Men, pa bay tèt ou pwoblèm, kwè nan sa w ap fè a sèlman, epi Bondye li menm, l ap ede w. Pa janm al fè yon bagay avèk fòs kouray pa ou. Toujou remèt li nan men Seyè a. Di Seyè a, si se volonte ou, maladi a ap geri. Men si se pa volonte ou tou, maladi a pap geri. Ebyen se la ou pral wè kòman Kris la travay. Ebyen, lè yo pran pase li nan betiz, Jezi pa di anyen. Lè tout moun fin soti, lè foul moun yo fin soti, Jezi antre nan chanm nan. Li pran men tifi a. La menm, tifi a leve. Vèsè 26, Nouvèl la gaye toupatou nan peyi a. Tande byen, Jezikri fin pran men ni, li leve li, epi nouvèl la gaye toupatou nan peyi a. Frè m ak sè m yo, li vrèman enpòtan lè n ap pale de mèvèy Bondye fè, lè n ap pale de mirak Bondye fè. Nou wè ki sa Bondye fè? Ebyen, lapoula, Li di l konsa, tifi a leve, e tifi a leve vre, li, li pa t mouri. Pou Jezikri, li pa t mouri, se dòmi l ap dòmi. Men pou lòm, li te mouri lontan. Jezikri leve l, e li di ba l manje. Ebyen, nouvèl la te gaye tout peyi a ke Jezikri resisite yon moun ki mouri. Ebyen, frè m ak sè m yo, sa vle di, Bondye sa a ke n ap sèvi a, se yon Bondye ki gran. Ou menm, menm si.